Sa se li pou nou fè. Se trè byen sèm, fò ou obeyi avèk la fwa de Dye. Sa Bondye di a, se li nap fè. Ebyen annou ale non. Ou menm ki nan pwoblèm, ou menm ki santi w boulvèse, ou bezwen vin jwenn Bondye maten an. Se sèl Bondye ki gen lavi ki pap janm fini an, e se sèl Bondye ki kapab ba ou lavi. Mwen vin di w maten an, se nan Bondye pou w kache w. Mwen vin di w maten an, depi w kwè nan Bondye w ap gen lavi ki pap janm fini an. Oh pa ti patat non nou jwenn nan jaden an la medam ranmase patat sa e travay Bondye kap fèt la pa jwèt afè nou. Kounye la, lè m fin rekòlte patat sa a la, m pral bay kòb nan ladim. Ay e Jezi ki bon m patat sa a la. Pa tout nèg ki ka travay konsa a non. A wè, talè la a pa konbo m yo pral bon. Patat a fè ranmase ranmase patat.
A wè.
A wè. Manje kòb nan manje kòb. Patat ka pa gen. A wè. A pa gen jwèt nan sa.

Mwen vin di w maten an, ou dwe mete konfyans ou nan Bondye. Mwen vin di w maten an, kèlkeswa moun ki kwè l ap gen lavi ki pap janm fini an, tounen vin jwenn Bondye, jèn gason, vin jwenn Bondye, jèn fi, vin jwenn Bondye, se sèl Bondye ki kapab ba nou lavi ki pap janm fini an, retounen vin jwenn Bondye. Mesye kòman nou ye?

Ou bezwen met konfyans ou nan Bondye.
Mwen tout afè dakò avèk nou. Men gwo sèl pwoteksyon nou se sèl Bondye nan nan syèl la. Byenke n ap obsève lè lèn vijèn, mwen pa gen pwoblèm. Men m sèlman vin di nou maten an nou bezwen kwè nan Bondye, se sèl li menm ki kapab ban nou lavi k pap janm fini a. Le tan est court, retounen vin jwenn Bondye. Le tan est court, rachte le tan. Gade patat gade patat. Jèn gason vin jwenn Bondye, jèn fi vin jwenn Bondye. Se sèl Bondye ki kapab ba ou lavi ki pap janm fini an. E kèlkeswa moun ki kwè nan Bondye, w ap gen lavi ki pap janm fini an. Li se sèl Mèt e Senyè. Ou dwe kwè nan Bondye ki gen tout pouvwa. Li ba nou Jezikri ki te vide vèse san l sou lebwa di Kalvè.

M konnen depi lontan nou nan zòn nan nap bay levanjil la son bagay ki bon e ki reyèl paske Bondye fidèl. Men jan nou wèm nan la a, jan van ap vire a mwen menm konsa map vire tou. Sa map di nou an map tou di nou tjou. Se konsa bagay la ye. Janw wè nou nap bay levanjil la la tout kote nou pase nap bay levanjil la al bon. E si nal nan peyi etranje nap bay levanjil la lap pi bon toujou. Gon ti kote yo rele Sirinam la a.

De ki bagay wap vin pale nou la. Sèm banm di w
se konsa bagay yo ye sa w wè map di w la kenbe l fò pa gen kote moun pa bay levanjil wap bay levanjil la isit lè w rive nan tè blan ou pral bay levanjil la pi byen toujou lè sa wap gen dola wap gen vèt e wap bay levanjil wap fre bon gad madanm mwen Gad pitit mwen. E alò? Nou pa ta renmen konsa tou? Bondye pa gen kote l pa fè mirak pou moun non. Ou pap janm renmen menm jan avèk ni madanm ou ni pitit ou mesye. Gade m byen pou wè si m ka renmen ni madanm ou ni pitit ou menm jan avè m. Ou pap janm ka tankou yo gade yo tankou yo wòz. Ou pap janm tankou yo. Ou konprann? Men m panse kanmenm n ap fè yon ide bon. Sa m dwe fè la a? Frè Rony, m konnen ou menm ou nan zòn nan depi lontan, men, m ba w kowòdone a. Pa gen pwoblèm, ou kapab ban mwen kowòdone yo. Oyè, m ba w kowòdone a, si nou bezwen m, n a rele m, lèfini, n a fè bagay yo pi rapid, oke? Oke, I will wait.
Bòn jounen. Bon mèt ale.
Bon sèvant. Kote moun sa yo soti yo vin tante nou la konsa la. Pito ou pat konnen.
Men yo gon grenn bagay yo di tou sèvant ki bon anpil. Ki pale la.
Kotel di konsa.
Gade madanm mwen madanm mwen woz. E lè wap gade misye men gwosè bout vant li ou wè nan yo vre. Kote yo di gen lajan an vèt la genlè gen lajan an vre. Ou kwè sa.
Hop sèvant ou pa wè vant nonm nan. Ou pa wè 2 madanm li ak pitit li vre? Madanm misye wòz kankou tomat. Mwen pandan se nan map di sa sèvant la, mwen menm m gen pitit, m gen madanm pou m okipe. Gade patat, gade patat. Medam ou ranmase patat.
Medam ou ranmase patat. Letènèl dezame granmoun.
Patat sa e Bondye pou mwen wi la.
Fòm mete lajan nan ladim. Paske Bondye pou mwen.

Ebyen sèvant la komi banm kwadone a mwen menm sèvant nan map relel wi m prale yo sèvant nan m pap bon manti m prale yo oh dola k gen dèyè wi vèt ameriken euro tout kalite dola wi mwen m pap rete sèvant nan m gen pitit pou m okipe m prale yo pap m prale sèvant bondye a ooh ou prale sa vle di ou prale ou prale kitem. E gadem m tap gade fen tou wi. Ou te sou sa? Te la.
Moun mwen yo koman nou ye? Nan fòm frèm nan fòm. Koman ou ye sè pam? A m tande yon pawòl kap pale la raketè sa vòlè pase chak mawon se lajan lap mache fè nan tout kwen ayiti. Sa sa vle di chat mawon an? Lajan lap pote.
Ou pa konn chat mawon non chat mawon lakay li pa menm chat kay non chat mawon. Pase kou sa pase. Ki kou li ye? Wè fòm te vin pale avè nou pou nou esplike nou ki sa bagay la ye. Kote nèg sa soti la don matet ap vin blayi sou nou la konsa la. Sat konnen. Bon kote w te ye la nan jaden an la m pa konnen kote w te avèk madanm ou a ou avèk makwèl ou m pa konnen an. Ou tande nap pale ansanm avèk mesye a la pou gètan ap vini ap ou fè kò ou raketè, a sesi, raketè sesi, raketè seloba m pa konnen sa sak pase w menm. Dim sa k pase. Pou byenw m tap pale w madanm.
Kòman pou byenm nan. Kijan pou byenm nan.
Nan sa w pral foure tèt ou a m te vle retire w ladann. Ou tande nou pral pati. Malfektè sal. Ou tande nou pral pati nap gen dola. Malfektè ladann tou. Wi li gri konsa. Wi li tande nou pral gen machin nou pral gen kay. Kounya la l gentan